Se ti towo sa ki pase an bwa kale ench la. Se misye m tap di nou an. Se misye te nan video avek gwo zam kenbe nan men. Misye, se pa li menm ki te avek sexy l'artiste lan. Son lot ki tonbe nan vilaj la. Men ti towo te pran bwa kale a misye tonbe ench li menm.

kapab genyen abi ki fèt. Tande wi! Paske nan tout mouvman popilè, tout mouvman de mas, kapab genyen domaj kolateral, kapab genyen tou inosan ki peye pou koupab. Sa egziste atravè lemond. Men se pa paske sa egziste a pou n gen tan diskredite mouvman pèp la. N ap toujou mande moun yo pou yo fè pridans. Pa kòmsi akize yon nèg paske w pa renmen fòm tèt li. Pa egzanp gen 4 jèn yo pran sou Leyogàn. Gen 2 ladan yo se 2 jwè foutbòl yo ye. Sa pa anpeche ke lapolis kontinye travay li, paske lapolis nan Lewogàn, yo ta jwenn konvèzasyon oubyen tranzaksyon ki parèt, ki pa fin klè sou nèg yo. Donk, lè yo rive DCPJ, e sa fè yo oblije transfere nèg yo DCPJ. Lè yo rive DCPJ, yo ap kesyone yo. Si pa gen anyen pou yo repwoche nèg yo, eben yo ap remèt yo bay fanmi yo. Se sa bagay lan ye. E paske, nan moman sa, e pa diskriminasyon non, men gen lè look, ou oblije chanje look ou. Ou pa wè zanmi an la Reginald la Rosilien a fèm pale de li la kap bat kòl misye te dread li gentan koupe dread la e misye rasta li men fotol la rasta wi li koupe li koupe dread la mnde yon majistra kap defann misye yon peyi difisil li koupe dread la jedi a jedi pasel koupe dread la kounya se bo ti gason li ye li vin chèf kounya epo em peyi sa bay pwoblèm mesye m pa gen pwoblèm ak yon polisye non ki son bon polisye. Men lè se djòb pèsonèl wap fè pou antreprenè epi wap akize ti malere fè abi mwen menm map denonsew. Si w son nèg ou bon ou konn manyen zam desann al ranfòse nèg yo nan vilaj. Pa al fè kòb ak Toto ap fè makak akize ti malere pou ou bezwen pran tè yo anlè a. M gen dosye nan menm. M pa janm site non nèg san m pa gen dosye nan menm ok. Aprann sa mesye le komisè. m pa janm site non yon nèg san ke m pa gen dosye nan menm. M gen anpil plent nan menm kont misye kòm vagabon k ap akize ti malere pou k ap pran tè yo. Se nèg k ap travay pou Toto, se nèg ki nan ekip Edgar, ki nan ekip Cangé Carlos. M pa nan baay sa. Ekoute, ti toro sa a m di nou l ap gad sou ekran, oh oh, moun Ench fè yon bon kou. Sa di moun ench yo te gen bon enfòmasyon. Si misye rive nan men lapolis, yo t ap gentan kenbe misye, mete l anndan, bagay, transfere misye, bay dese, fè makak epi l t ap libere pi devan. Moun ench fon bon kou. Chak videyo misye ak zam nan men l, se bagay tèt fè mal wi. Misye gen zam, menm kenbe l pa kenbe zam, tèlman zam nan gwo nèg nan men l wi, jan w ap gade l la, jan w wè ti figi l pich pich pich la. Misye s on nèg Pa gen yon moun Dèlma 32 t pa di m yo pa konn misye. Sof si moun nan fèk vin Dèlma 32. Men kèlkeswa moun Dèlma 32 ki se bon ansyen moun Dèlma 32, yo dwe konn misye. Poukisa? Paske m jan wè m te di n avan yè a, misye son nèg ki te toujou renmen dòmi kay sourit. Misye te abite kay sourit nan Dèlma 32, sourit ke nèg yo te pran. Sourit nan men lapolis la, si yo kestyone m, bon m swete lan nan, a gon nèg ki di, ta sanble l remake sourit nan lari. Se yon peyi difisil, si sourit te ta nan men lapolis toujou, mande l si l pa konn ti towo sa t sou ekran, w ap tande sa l ap di w. Misye se patnè sourit li ye. Misye dan un premye tan l te konn fè trafik motosiklèt. Si w al nan stasyon ki deyò 32 a, bò Delimat la, mande nèg yo èske yo pa konn misye kòm chofè taksi motosiklèt. Sa fè m di w nèg moto yo, se pa tout ki fin bon moun. Se pa tout ki fin bon moun. Ansyen chofè taksi moto misye ye nan stasyon bò Delimat, Dèlma 32. Misye te fè pati yon gang lòtbò a te rele Ajivit. Ou wè nan Nò gen Ajivit, te gen Ajivit Dèlma 32.

Kriminel patante wap gade sou ekran la la sosyete ti nonm sa. Matchetche. Ann bat bravo moun ench. E yon bon kou moun ench fè la wi. E at fèm dou pa krache sou mouvman pèp la. Ou gen dwa toujou ap ba li fòm ki pi nòmal pi kòrèk men pa krache sou mouvman pèp la. Paske se mouvman delivrans peyi a nou gen la nan men nou. Mouvman sa. Rekipere teritwa pèdi yo. Ou pa wè jodi a la, Akayè fè pati de lis teritwa pèdi. Ariel pa ka al Akayè. M ap gade fenk moun Okap. Ekoute, sa vle di ke tout moun Dèlma 32 konn misye, matchetche.